Nan pwogram sa swa la taliban yo te vin sipòte m la wè sa m di w la w konnen depi w di kòd se w di taliban kanaval tout tan yeah ok pèp mwen m renmen nou anpil e t on plezi yeah pou fè tozè t ap fete jodi a la ok pou tout pitit kwadèboukè te vin sipòte ozè. San piyajè pòch prela. Yeah pa vin piyaje la ankò pa gen afè nan kwadèboukè wap pase la wè ti jèn mouri anndan kwadèboukè pa gen bagay konsa ok ok ok ey pèp kwadèboukè baron laplèn rakiyè sanpè vrapè map poze nou yon kesyon.

Ou pa tris? Mwen menm, se pa Lamò 100 jou ki enterese m, men se moun ki ap aplodi l yo ki enterese m. M ta renmen konnen moun sa yo kiyès yo ye? Moun sa yo, nou p ap di yo se gang e nou p ap di yo inosan tou. Men, sa m ta renmen konnen, si lapolis pral fè yon operasyon, kòman lapolis ap fè operasyon sa? Koman la polis ap fè rive kwape bandi sa yo? Ima ou kapab imajine w tout pil moun sa yo kap prele viv lamò san jou viv lamò san jou ou pa bezwen konnen e ou pa bezwen mande m tou ki sal fè a moun sa yo? Ki presyon ki sou do moun sa yo? E ki kantite kòb moun sa yo ap jwenn nan men Lamò 100 jou? Kòman ou pral fè konnen pou yon operasyon pral fèt? Kòman polisye y ap fè rantre? Kòman polisye yo ap fè rantre nan baz sa? Avan pou w ta rantre nan baz sa patnè m pa p ba w manti, ou gen anpil bagay pou w ta fè. Ou gen anpil goumen pou ta fè, paske moun sa yo pafwa, se yo ki toutè, se yo kap ba lamò san jou kontwòl polisye yo. Sa vle di, yon operasyon pa ka fèt konsa. Fòk gen anpil planifikasyon, epi tou, fòk gen anpil kalkil ki fèt pou ta gen yon operasyon, pou anpil moun tankou moun sa yo pa viktim. Paske, nou pap kouri di yo tout se gang. Bebe tèt ou Yo gen presyon sou do yo tou Yo gen anpil presyon sou do yo tou menm lè w wè yo la Yo menm yo chwazi rete paske yo gen sa yo k ap defann oubyen yo pa ka soti yo oblije rete Men yo gen presyon sou do yo Kòman ou panse yon operasyon ka fèt konsa Sèke yon bon operasyon M panse l ap difisil e l ap fasil. Men m panse fòk lajistis kòmanse mare nèg k ap voye zam yo, k ap voye vann zam avè minisyon yo. Pa sèlman di se gang yo, gang yo. Men fòk lajistis kòmanse mare nèg yo. Paske toutotan w pa mare nèg k ap voye zam, k ap voye bal yo. Wa dim koman ou pwal fè operasyon sa. Paske nèg yap toujou gen minisyon, yap toujou gen zam kap rantre pou yo. Sè ke nèg yo pa, nèg yo pap janm komsi an defèt e yo pap janm komsi febli paske yo toujou gen kap voye. Men si nou komanse mare gwo nèg yo tou, m panse Sa ka redi nan feblès nèg yo tou. Konsa tou lè yo ka di yo depose zam yo remèt tout zam ba lapolis. Ou konprann? Men si te pa konsa, m panse pafwa e kòve n ap fè. Kòve n ap fè paske toutotan se konsa bagay la prale, se miltipliye gang ap miltipliye. Se teritwa k ap pèdi. Si jounen jodi a nou te pran sa a kè, jounen jodi a, pil moun Ponsonde yo pa tap mouri. Anpil moun Ponsonde pa tap janm pèdi lavi yo nan sans sa. M panse fòk nou kòmanse mare nèg kap voye zam, kap voye minisyon yo. Komès zam sa yo fò yo detwi.